Solèy mesye. Ou la pli ou solèy. Oh, sa gen la frèm? E ou ka vin anbarese ou menm nan? Mwen la vè solèy josa menm.
Kanpe pi bon sa pa. Sou kon nan la. Kon e gen. Men nou la nou an fòm. Baz on moun gonde ou avèl. Depi granm maten m pa wèl. E de mesye menm pap la. Map fon janm ka ankontre avèl.

Pou depitan dat sa ou mete map tann ou gon madanm wap kite ou pa janm ka kitel ou fèm chita ap tann ou tandiske mwen menm m plen nèg ki dèyèm ki te ka fon bagay pou mwen m te plen dyaspora kap okipem ou fèm bloke tout ou fèm bloke tout pou wap kite yon madanm wap kite yon madanm ou pa janm ka kitel ou metem chita ap tann ou gadem byen pou wè sim ka chita ap tann esklav ou tande m bezwen konnen jodi a la mwen menm pasyans mwen bout.

Humm sak pase telefòn li yèswa l pa chaje li epi l leve maten l pati l dim la chaje pral rive kote l prale an genlè sak fè w pa jwenn li mezanmi bagay sa pitit son pwoblèm wi moun pa resevwa moun lakay yo nan peyi etranje pou pil tan non men bat bon te gen fanm wi si w desann kay moun. Yo pa t konnen m e depi l ap resevwa m li pa jwenn li. Men depi kounya la depi yèswa w deyò di. Depi yèswa li nan lari m domi.
Ou konn yon manje?
Pa pran manje non. Oh oh oh oh oh. Bon ben, sa m ka di, depi depi ou nan fanmi an, si w renmen vyann nan, fò w renmen zo a. M pa ka, m pa ka di anyen. M konnen tou m pa ka deside pou kò m, men m konnen tou bòs lan pa ka met fanmi l nan laris ou byen pwoblèm. Se fanmi mari m wi. M oblije anbrase pwoblèm nan men kanmenm fò mari m deside. Kounye a la sa w ap fè? W ap oblije ret tann li vini epi pou nou wè sa n ka fè, sa m ka di paske li pa menm okouran si w deyò. Bon, pa gen pwoblèm, m ap tann li vini.
Eben, w ap enstale ou, w ap benyen, m ap montre w douch lan epi w a chèche yon bagay pou w manje pou nou tann Mak? Wi, m ap tann li.
Ebyen ann ale nou map map mete w nan chanm Damien epi ou vin tann Marc mezanmi pwoblèm wi ann ale nou. Jan w ka wè a sa se sal a manje a.

Si ou gon fanm ou kap vin isit. M pa rete kwè sa on dyab ou marye. Ou te gen dwa evitel vin lakay ou gen gwo sèkre sa pou kite fanm ou al dòmi kay moun. Tèlman ou moun ou marye a son dyab li ye. Hein. Ou kite moun nan se kay moun lal dòmi antoulèka frè mwen. Ou pa nan kay moun nan.
M konnen ou se.
Sa pase.

Mwen pa la mom nan mgen pou fè sa vre fòk m mete m chita ap tann mwen kontan m pa vle Bon m te vrèman bezwen fè yon ti pale ki enpòtan avè nou tout paske jès sa ou fè a li bon m felisite w pou sa. E si w ka wè fanmi w nan difikilte, li abòde ou dèyè do w. Sa nou te fè ou fè yo, bravo. Gen fanmi ki pa tap fè l, se yon jès lanmou ke li ye. Se vre vre. Alò, nou konnen, m konnen trè souvan fanm ansanm yo pa ka kenbe amitye pou lontan men m swete nou menm bò kote pa nou, nou fè la diferans. Dakò?
Non. Jodi an vreman m rete kwè fanmi pa w vin fè fanmi pa m pa ta ka a resevwa byen ke m konnen pa prensip fò w koute la pou w te bay akò tout bagay men m gentan konnen piske se fanmi w menm ke te w zanmi m konnen w t ap tann li la men e sa k fè m te oblije pran angajman sa a mwen menm sa m ka di kòm m potko pale avèk kouzin devan Kot kouwè sa pou m di sans avwa ou te aksepte. Lap ap di fè kòmsi l lakay li byenke m toujou tande m konn moun k konn di fanmi gason pa bon men mwen m pa wè l konsa ou konprann m pa pral di fanmi gason pa bon pou m pat tann ou la men ou pa bezwen kòmsi la pou mete kò w nan ti soulye w fè kòmsi w lakay w gen dwa pa ka met dife ou konprann.

Ebyen li te fanm nan yon kay tou, tout sa yon fanm ap fè nou met mezanm pou nou fè l. Si nou nan kizin nan yon ap fè yon bagay lòt la ap fè yon lòt bagay. Si yon ap pase mòp la yon ap bale lakou deyò. M panse e konsa nou antann nou. Epi lè sa yo pa pi pran swen e menm lave. Ou konprann?

Nou pa di ou okipe ankenn moun ki pral vin pran tèt ou. Konnen kòman wi, lè ou vin nan yon zòn, sitou lè ou fi, depi yo wè e fouye, jenn gason pral vin mache deyò, e m wè w byen anfòm, byenke fanmi an mwen se moun ki gwo zo yo ye. Ou tande? Depi ou gen prensip w ap fè mil an bò kote m jiskaske ou menm ou pran kab. E sa yo m te gen pou m di. Mil an, mil an twòp. Mila trop Bon moun gen kont lan Joël la se konsa son gro moun li ye li panse ke si w adapte w avèl nou ka viv ansanm ebyen e pa vrè ou menm m gen depi lanmou pase nou ah ok pa gen pwoblèm.